Kòman ou ye la a? Ah non. Shakira demisyone. Shakira demisyone. Ah! Kot manman w? Li la.
Manman w la l kite w pran lari a jan w ye la a? Papa w ka se ti mesye w nan lari an? Li la wi poukisa?
Manman w demisyone.
Ah! Daprè ou menm jan w ye la a, ou pran lari konsa? Èske w pran lari konsa vre? Ooh Tem di w bagay Ou wè ou menm Se gazoline ou ye. Tande m byen sa map di w la e pran sans sa map di w la byen. Ou wè ti mesye yo deyò a Se alimèt yo ye. Nenpòt ti etensèl dife k vole nan gazoline nan dega. Dayè fò m fon ti pale a manman w. Cheri! Cheri! Cheri te mande w bagay vin non vin chita. Mwen menm depi l jou m soti m al travay men se ou menm ki fè plis tan lakay la avèk Deborah. Pou la ou kite Deborah ap fè jan dabiman sa yo? Sa a demoutre ke ou demisyone. Ou demisyone. Antouka cheri, ou konn sak pase? Pliske se ou menm ki fè plis tan avèk Debora lakay la, mal la pou ou, byen an pou mwen tande. Pa gen pwoblèm. Cheri map vini tande. Men ok dakò. Antouka sonje pran responsablite ou. Dakò map fè sa.
Konpòte w byen nan lari a wi. Dakò bebe. Dakò. Bon. Sa mesye sa ap di la mezanmi? Li genlè pa fè nouvèl. Li pa pran nouvèl kòman timoun 2 mil yo ye deyò a? Genlè l panse e nan tan pa l la li ye la. Hee! Li pa tap ri, mi konnen m pral pran pitit mwen an m vin pral fèmen l anndan kay la, jan timoun 2 mil yo ap mennen la, mwen m se pou pitit mwen al mennen papa. Hee! Ooh li pa tap ri? Humm.

Bon kanmenm mwen te kontan wèw nan jounen an.
M te kontan wè w tou. Ou te seryez?
Wi. Bon. M pa konn si w te remake jan m t ap gade w nan jounen an. M te wè sa.
Men kisa w te remake nan moun yo? Kisa m te remake? M pa te remake anyen. Ah bon? Ok bon kanmèm sa petèt Nòmalman so M pa wè a kèl mezi pou m ka di w ke tout sa k te manke m se te sou yo Paran mwen t ap gade w men ak yon ti jès ou konprann

On apran tou se pa laksyon. Tout sa wap fè pou aprann de mwen se aksyon pou fè avèm epi wap wè ke map chanje. Ki jan yam ba fwa wap chanje. Map chanje, do em pwomèt map chanje.
Ou gen ou gen telefon? Mwen gen el pa gen el. Fem pran nimewo li.

Ti dam nan, ti dam nou wè m tap gade a sa m tap swiv la. Ya, m wè w t rele manzè m. Yeah, m te arive rive sou manzè baz m pap baw manti non, m gwo janm pale a manzè frè, manzè fistre, fistre, e frè m nou ye m paka kache nou mesye, yo, daprè jan manzè pale avè m m tou bon men, m tou bon. E 3 zanmi yo ye?

Manmi, cheri, poukisa ou pa fè, poukisa n pa ret la nèt nan kay sa? Paske lè m la, lekòl la pi pre m. Poukisa ou pa pale avè papi m pou l kite nou la nèt? Bon, ok, ebyen m ap panse a sa. M ap tann papi m vini epi m ap esplike l pou n wè kòman n ka fè sa. Paske la ap pi prè w paske lekòl la vrèman on ti jan pi pre w nan kay sa, m ap pale avè w pou n ka fè sa. Wi, nou te ka ret nan kay sa nèt epi nou fè l. Li te ka yon enfèmye lòt kay anba. Ok, n ap fè sa, n ap enfèmye l, n ap vin la pito. Dakò? M panse depi m di papa w sa, l ap dakò. Lòt semèn nan m bay janbe, m ap voye pran Debowa epi m ap tou marye ansanm avè lòt bwa. Mwen renmen Debowa anpil wi. Kèt menn. Fòm marye ansanm avèl kanmenm. M bwè rele papam poum di papam pou ka voye pranm tou swit poum ka mare a de bwa lòt bwa. Pa gen moun ki ka fèm pa mare a de bwa monchè. Son moun ka fèm pa mare a de bwa. Map toutire moun sa monchè. De bwa.

Men nan sans m wè la jan nan jan l abiye jan l mache m gentan wè son bòs ki ka jwe. Bòs menm?
Ebyen ok Ebyen pa gen pwoblèm ou mèt vin avè l la epi m ap wè depi l ka jwe o epi m ap gentan wè sa depi an parèt li epi n ap kra n ap fè tout bagay paske w konnen n ap kraze pòch li menm nou p ap kite kòb paske w pa konnen papa w p ap konnen.